Mezanmi. An nou pale cheri. Mezanmi.
Se sa yo nan de bagay la cheri. Depi nan bouk la mezanmi son sel bagay depi map moute a la son sel bagay map tande. Pa bon wi.
Sam tande eske se vre se sam bezwen konnen. Sa kap touyem nan cheri. M pa janm rete kwè se Maxon te ka fè travay sa vre non. Non m pa kwè sa m pa kwè sa. Sa vre m pap kwèl. Mpa kwè l. Gen moun nan bouk la ki jis di se son agiman. Se son son tach yo lage sou sou ti bway la. Men mpa kwè tach sa ap efase non sou sou tach sa yo lage sou matchon nan ap efase non. Bon, nou pako konnen men sèl sa mpap kwè sa mwen menm. Mpap kwè l menm menm menm menm menm.
Men sèl sa m di ankò. Sèl sa k fwache kè m ankò. Si Macson ta fè travay sa a vre cheri, nou ta ka fout mouri anndan bout kay la. Nou t ap mouri menm.
Macson sot lavil. Kote l pou l desann? Kote pou l bafle? Anndan la a pou l bafle. La pou l vale. Nou poko ka fin di sa. Nou poko ka fin di sa. Paske se pou bagay m ap janm kwè mwen menm. Ou pa wè eta m?
Mò fini vre wi de jou m pa la. Mezanmi. M ap pase avèk lanmò sa a. Se pa manje m pa jwenn non. Eey! Ban nou travay avèk chifone lòd yo. M pa ka travay. M gen yon bout yon bout chèb anba la pou m te repare. M pa kapab. Bagay lanmò sa se pa ou sèlman non. Mwen menm tou m pa ka vini tout sa m fè ou konnen lari pa bon manifestasyon kawoutchou ap boule. M pa ka vini non. M rive pre la m pa ka travèse la non. Mezanmi mwen menm.
Pate toujou ap di m yon ti po zèv. Nan move pa kabrit kende bèf. Sa pa move pa la non. Yo

Love nou ta fè yo pa tchoke yo deyò love ni banm kle a pou mwen love nou ta fè yo Mache fouco chòt deyò mache mache pou mwen mache fouco chòt deyò pou mwen pou pou mete yo anndan mache pou mwen. Eskize m wi chere ou ka vini wi ou met avanse wi pou tant dat sa m pa jwenn li pou anpe bagay ou mete yo deyò gad lèl. Viv non ti cheri an ka vini eskizem wi Mwen fout ranmase fatra sa yo fè vit gad lèl on ti manman la m pa di an ou gen nou twòp pou mwen la pran fòm fig ou

Bon kounya la mwen Se pou le conseil de limena kap mache nan raje a Yap kouche tout anba raje On se dèni On konsòl metel la mesye Se pou nou pran konsòl la lal bay kolòn li yo vale konsòl la. Atis ou pa pale anpil nan jaden konsa.

Monchè. Sa vle di kote m jwenn sandal la la a se sou bitasyon. Genlè ou menm i wè li kouri. Ou konn si l pa anlè pye kosol la. Monchè.
Manman gen kache afè l prepare wi. Prepare pou manman fè ji a kòsòl la wi.

Nan maron mason ou pa konn ake ou pa konn ake jan de de lòt anbasyon lap viv se vle lap fè aksyon sa la se pou mwen avèw lap viv koulye a wi. Mesye ti nèg la mouri inosan yon ti nèg byen dosil wi. Aksyon sal gentan zak malonèt sal gentan fè a la se sou mwen lap vini gwo fomi lap vin sou bref pèse kou kabann nèg sa wi. Se kote byen san sa san lavil la wi mwen mpap gen pitit mwen poum voyel lavil papa.

Nde map vini map vini.
Sa pa ka sa sa m wè chifonè ap mache vre woy dèyè tout timoun yo nan la ri. Mwen pam yo anba pye m pou yo mouri. Mwen, mwen menm mèt fwa, mwen gen vin defann pòt mwen pou vin fè m tisi sa. Map disparèt ou. Ou wè, ou wè ti fou la? Sou sou zantray mwen pou yon nèg pase. Nan tou de ka nèg pa m lan. Pran tèt ou pran tèt ou mete lan foukou.
Nan tou de ka nèg pa m lan. Pran tèt ou mete lan foukou.
Mwen m pa fè lave zòn.
M pa fè lave zòn mwen menm. Se chifonnen se chifonnen ki gen pitit li se sou kont li l ap manje. Se ti fi se ti fi a k ap brase lari pote manje ba chifonnen. Chifonnen kounye a lè l vin nan travay ou nèg pa m se se vin radote nan travay ou. Epi lè fini pitit pa l al travay apa. Mon frè, si se trèt mwen pou mwen vin pase.

Mwen pa wè ou mwen pran chèf wè li. M pa konprann anyen m gade m poste m nan riyèl la m tande se nonm nou pran nap fè chèz pou nou chita se nonm nou pran. Son pa vle non wap mal fifi. Non pa site mal non chifone. Ti nègè sa w genyen an. Se tou patou lap mache frite tout anba bannann. Bon lòt jou m gade w pran yon kabann ki ranje an pay bannann nan jaden an nan bò ou se anba. Bò kote yo te touye ti bòy la. M wont menm koze se li menm ki vin kouche ladann mwen m paka konprann m wè nou pran do Christie kòmsi se chèz pou n chita mwen m pa gen pwoblèm avè l nou mèt pale de majè nou vle a se manzè ki pa gen respè pou tèt li men sèl sa m konnen sa w ap fè yo ka pi mal pase Christie. M pa ka di nou te nan eta Christie non mwen jan Mamaz leve pa jan Mamaz leve pitit mwen mwen menm tonnè boulem m bat fout pa la Mamaz ap byen leve l wi Menm lwa yi kraze m tou m leve Christiby mesye m pa m se kot manman li pran san sa mwen m leve Christiby an kite pawòl sa yo kase kay mwen wi. Bèw sa pèdi men lwa yi kraze w m pèdi sandal m pèdi tenis m pèdi menm soulye m te al nan antèman papaw la woy m tèlman pèdi rad mezanmi. Konbyen a si sky la blanch Kounye a la wap wè son ti chabon M pral pase pran laval vann nan mache a Pou m wè si m ka achte kèk grenn rad Kote koze sa soti Mande m Mande m Kòm yo di lougawou nan mitan fanmi Fò w fin pou w kenbe yo Se sa m konnen yo kase kay mwen Men Bondye wè yo
Menm sandal nou pèdi chifon Mwen pèdi sandal Yon sandal ble M pèdi sandal mwen M pèdi tenis mwen Mwen pèdi menm soulye m Menm yon vye makout m te konn al nan jaden yo pran yo

David lan kòm Ou konnen m pap manke w. M konn sa m konn ou renmen bagay sa ou menm. Pitit m konnen m renmen sa pitit. Pandan m anndan an konsa pitit epi nap byen pase byen lage pitit. Apèn m ouvri pòt la m soti kiyès m wè lè m gade m wè se papa m.

Chifonnen yo te mal pale nèt wi. Li pè, li pèdi dyakout li. Li pèdi soulye. Ki chi, ki, radòt soulye sa l te al nan antèman la, se yon soulye l ye? M pral fout vwase bèl li a devan ba w. Kòy Monik, Humm, ee bagay yo rèd la. Sa w rèd konsa Mamaz? Eeyy!
Kòmè Monik, ou konnen granmoun nan, te vin mouri. Alsis voye m lavil al fè yon bagay pou li. Wi. Lè granmoun sa mouri pitit, lè Chifonnen di m sa pitit, m gen dyare wi. Dyare ap pran w.
M sezi.
Jara pou ou.
Kounya la sèm nan, menm nan antèman an m pat ka asiste non. Paske blokis, barikad, tout wotè. Kawotchou ap boule nan peyi a, moun pa, menm moto pa ka pase. Kounya la menm sèm nan, vini m parèt m ap parèt nan bouk la, premye sa m tande. Maxon dre love. Kòman Maxon dre love la? Kote w jwenn bagay sa? Kote Maxon gen pouvwa pou dre love? Sèm nan ti milo leve tou piti ansanm. Kisa pou maxon en love ta fè maxon pou maxon ta dre love ou pa konnen men se sè sèlman kap fè it nan vil nan bouk la la m pa konn kisa pou love ta fè maxon pou maxon ta dre love. Bon mwen menm tou se sam ta di tou epi m wè maxon son ti moun ki swale m pa kwè bagay sa ka rive piga se pou krab vye tè yo non chay sa lage sou do maxon Tande. Pase de pou ou gen byen pitit. Chay la te met pat sou tèt ou yo leve l atè. 10, de chay la te met te lou yo met 10 moun ap mete yo mete l sou sou do w. Tande. Piga e pou tè yo non. Tande.
Sè Bonik, mwen m pa kwè. Paske timoun yo leve ansanm. Paske timoun yo depi yo tou piti yo leve ansanm. Kounya ou tande, se Mackson ki tchwe Love. An pakèt mo e li k fè vil it nan vil la la. Li k fè. Kounya depi lè m vini m pa janm wè Mackson non. Non chè, bon m pa konn si Mackson moute, m pa konn si Mackson desann.

Kisa sa christie te genyen. Padon koleg sa christie lekol christie ye wi oh oh oh kibo prale kou saj finn ap plede kou konsa mal fok mete w nan eta sa. Non mwen menm si pitit mwen malad yon pitit m renmen anpil konsa sil malad se tout dwam pou mal wè koman l ye. Ou pa konnen bouch malfra vire tout jan? An chen travay ou fè tande. Genlè se grangou l te grangou. Genlè se grangou l te grangou. Ayisyen e bay ameni wi.

Kon lòt de sa ki yo fè ma komè.
Eh Enben deja di w gon zanmi. Enben si w gon zanmi m ap gon patenè. Ay fout!
Wi si w gon zanmi m ap gon patenè. Lay kraze w te tou mouri. Kòman m tou mouri a?
Ou mouri. Enben si w gon zanmi m ap gon patenè. E sa k fè? Avan m koze avè w. Enben pa gen pwoblèm non, pa gen pwoblèm. M te kontan w la se sèl ti bòk nèg mwen te ye. Men kounye a w di m ou gon zanmi. Mwen m ap gon patenè. Ann ale. Mwen lay kraze m cheri.
Mwen m ap gon patenè.
Cheri pa bezwen pè. Lay kraze m cheri mwen konnen mwen menm m son nèg ki jalou.

Yon twal nan mawon. Mwen nan yon machin fòn yon twal nan mawon. Yon chabon an fè 4 sak men mwen ede a ede m 2 sak m di w. E 2 sak chabon an fè. Mwen pa kont pou sa moun ap pale a la non. Yo yo pran tout bagay fèzè. Kòmsi tout sa m fè byen vire kont mwen. Tout sa m fè ren vire kont mwen. Kounye a si m pa t vin di vin esplike bagay si malfwa pa t voye m a al kouri lakay la m pa ta janm kwaze a makomè a la m pa al pale de chabon fè 2 sak men kounye a men madanm mwen nan zen avè m. E mwen menm lwa e kraze m chabon an fè 2 sak. Li fè 2 sak. E sèl sa m konnen mwen menm, li fè 2 sak. M pa konn si l ka fè 3, 4. Men mwen menm, li fè 2 sak. Merd! M fout tounen. Wap pa dekouraje menm. Se peyi a k di menm. Si w pa travay, ou pral vòlè. E depi w al nan vòlè, ou kaka. Ou mouri.

Kounye a Christie la m ka konte sou li. M ka konte sou sa a la. Kounye a si Bondye ta ban m viza la m al Okap la m pa mouri. Tanjou konnen ale. M pa bal pwòpte mezanmi. M mouri.

M konn gou la wi. Sa m pa kite anyen.
Oh men lopital ki gen la. Papa o mwen. Pa ko dotè la.
Pa m te pi bezwen w la wi. Paske maten an la gon dam ki vini. Li vin kote w. Li di m ke li vin dèyè kòb nan men malfwa. Malfwa ta achte kredi nan men l. M pa konn non dam nan non, men e atis skandal dam nan pa fè la. Dam nan joure, bon, li pran m li pouse m mwen mavad. Se pa fòs nou genyen. Dam nan tap tiye nou la. Papa. Se pa ti pawòl non fi sa pral di nou la. Ki dam sa? Mwen m pa achte kredi m pa jwe moun. Bon m pa konnen dam nan premye fwa m wè l. Yon gwo dam, tèt djòl li make frekan. Pase depi lè l vin la, se bri l vin fè la. O, malfwa pran kòb li, malfwa bezwen lajan l, li pa ka jwenn li nan men m. Mwen m pa nan bagay sa papa. Mwen m padone sa deja. M di w, ou gen pitit fi 7. Nou pa mete nou nan komès. Lè w dwe moun yo, regle afè w avèk moun yo. Ou pa sipoze ap fè sa. Moun ap vin fè bri lè a konnen se pitit ou k ap mache fè dèt nan lari a. L pa bon konsa papa. M konn kiyès Rose la